Kòman nou ye tout fanatik mwen espere nou anfòm jodi a mwen tounen avèk yon nouvo video nan video jodi a kisa m pral moutre nou se kouròn nan nou tap mande m kòman pou nou mete plizyè foto anndan l oubyen kòman pou nou mete plizyè foto sou paj la pou li tonbe anndan kouròn nan nòmal nan bon size la m pral moutre nou kòman nap fè sa byen fasil byen rapid premye bagay ke nap fè nou pral ale sou pixelab lè ou rive sou pixelab Wap tounen wap pran ou bal metel nan size ou brale nan size nou tout konn kote pou nou al mete size la e mwen te ba nou size la deja tout dènyeman la nan yon video ke mwen tap fè size 8 et demi pa 11 lan sa vle di gen de bagay nou pa bezwen al kanpe al pran ling pou nou fè nou just ka fè bagay la e sou telefòn nou epi tou nou nou just bay soti li kisa nap fè size la se 2000 ok nap metel 2554 epi nan pati sa la epi map mete 3000, ou ka mete l nenpòt bò, 3304, 3304, ok, 3304, 2554, ok, la se pou wotè avèk lajè, longè lajè, ok, la epi tou nou gèt afin fèl konsa, ok, sa se paj 8 edmi pa 11 nou an ki la, ki sa nap fè nap voye l blan, nap mete li blan, nou brale la, nou brale la, paske m konnen majorite moun se telefòn yo genyen, pa tout moun ki gen laptop, e sa fè mwen fèl sou telefòn yon fason pou. pou ka gen plis moun ki wè ki wè sa map fè a ok ok kisa ke map fè kounye la m panse nou tout konnen nap tounen lè mwen tounen mwen bwa ale sou krom ki sou telefon mwen an la lè mwen ve sou krom mwen bwa chache sa m bezwen an jan ke mwen di nou an lè nou ve sou krom N ap tape Kouwòn an png. Nan ba de rechèch la, n ap tape Kouwòn an png. Nou wè non yo la, nou ka fè screenshot yo yon fason pou nou menm lè nou tape li pou nou pa fè twòp tan ap chache. Ok, Kouwòn an png, m ka pran nenpòt nan Kouwòn sa yo la, ban m gade m wè sa m ta pran. Ban m pran, ban m pran nenpòt nan Kouwòn sa yo la paske gen yon ki pi bèl pase lòt. Pa egzanp, m ap pran nenpòt Kouwòn, gen Kouwòn ki pi bèl pase lòt. E map chwazi yon kouwòn, map chwazi yon kouwòn, bon twòp chen gate revèy, dat la m ta gentan pran youn, e banm pran sa pito, ok, mwen pran kouwòn sa, epi map klike sou li, map peze download, mwen pral download li, ok, lè nou download li, souvan li konn moute a fon, pafwa li pa moute avèk fon an, m pral gade sil moute a fon an, sil pa moute a fon an, ok li pa moute avèk fon an, se li menm ki parèt tou nwa la, kounya kisa ke mwen pral fè, mwen pral ale la nan Corel. E map di korel nou telman abitye a korel la nou brale sou pixelab nou an kounya e nap chache nou nap rive sou pixelab la epi tou m brale enpote map enpote imaj ok map enpote imaj a m bal pran imaj mwen an meni li k parèt tou nwa la nou pa bezwen enkete nou map just fon klik sou li baw ok E pi la nou gentan wè li la. Ok, kounye a kisa ke m ap fè? M ap mete li la konsa, nan mitan. E toujou jere sa pou nou bat pou nou mete li nan mitan pou nou pa gen difikilte. Kounye la, ti Guy, kisa pou m fè la? Kisa pou m fè pou m bagay? Ok, m pral moutre nou. E pi kounye la, kisa ke m ap fè? Mwen pral chache yon foto e pa egzanp bon m al sou bon m al sou kou m toujou e ban m ekri Jovenel Jovenel rete swiv video a nèt paske Jovenel mouri deja ban m chache yon foto pou m mete rapi a pou pou prezidan e m ap pran foto sa Ok, m download foto Jovenel la. Pa bliye abone ansanm avèk chanèl la epi pataje videyo a pou plis moun kapab wèl. Ok, la, kounye la, m gen foto Jovenel la la, m gen foto Jovenel la la, mwen bwale sou Pixelab. So, rete swiv ansanm avèk mwen. Kounye a, m ap fè sa, mwen bwale la, m ap mete adieu a la. E pa bliye adieu a tou pa ekri l avèk grande. Toujou ekri li jan ou wè m ekri adieu a. Adieu. E pi, m ap mete adieu a la. Manje kò nou. E m fin itilize entènèt la tou. M te mèt te fèmen. M te mèt te fèmen bagay sa sou telefòn nan. Fèmen entènèt la pou l pa deranje videyo a. Ok. M mete adieu a la. E pi m ap fè yon ti grandi sa. Ok. Mwen mete l la. Sa se sou yon paj 8 edmi pa 11. Nou pa bezwen enkyete nou. Depi nou travay li sou paj la konsa, lè nou al sòti l, n ap jwenn li nòmal. Kounya kisa ke m ap fè? M fin mete adieu a la. Ok. Map chanje font lan, m pral chache font mwen bezwen an, map chanje font lan, epi map mete, map mete l konsa pa egzanp, m chwazi yon font, epi map mete li byen nwa, pa bliye sa, sa ekstrememan enpòtan, pou li nwa menm jan avèk sa, ok, m mete adye a la, epi tou mwen setup li la, epi map mete adye, prezidan, prezidan Jovenel. Jovenel. Ok. Adieu Prezidan Jovenel. Ok. La map mete sa la konsa. Ok. Map mete sa la konsa. E pi font lan toujou. E map chache nou an. Rete su video aske mwen se li ki pi important. Aske anpil nan nou bezwen. So nou pa bezwen mete plizyè font diferan non, so tou stil kenbe menm font lan, e e mwen kap travay li pou m pou pi prese m'annik pran sa konsa. Map fè kopi e pi tou map klike sou sa. Rete swiv videyo a nèt zanmi m, menm si w wè l pran yon ti tan m panse ke lap bon pou w paske sa m pral moutre nou an se li k pi enpòtan. E pi map mete nou pap janm bliye w, nou pap janm. bliye w ok epi mwen mete nou pap janm bliye w la adye prezidan jovenel nou pap janm bliye w ok pa egzanp m mete l konsa la mwen gentan fini ok m pa bezwen fè anyen ankò m byen sètop li sof ke ranje tout bagay pou tout bagay dwat pou yo pa parèt kwochi nan mare a kounye la mwen pral Kisa m pral fè? M ap pran yon wonn kounye a. M pral nan shape. Ban m tounen pou nou. E nou wè m te nan tèks la la men wouti shape la. Nou pral nan shape la la. E pi mwen pral pran yon shape. Ok la nou gen dwa wè. M gentan gen yon kare. E pa kare a m te bezwen. Nou pral nan shape. Ok. Nou tout wè l. E pi tou m ap pran yon wonn. M ap pran yon wonn. Ok. M gata pran wonn nan. Ou konnen wonn nan se blan li ye, nou pap nou pap wè li la. Si m ta ba wonn nan yon koulè, m panse ke nou ap wè l kounye a. Pa egzanp, m ba l wouj la. La, rete swiv ansanm avèk mwen. Kounye la, mwen fè yon ti grandi wonn nan nan mitan l. Se sa nou tout t ap mande m nan, nan gwosè sa la. Kounye a, ki sa ke mwen fè? Mwen, mwen ale la, mwen ale e, e, e, nan, pandan m nan wonn nan, epi tou m al la, m al nan tekti lan, epi m ale la.

e asire nou ke nou jere sa. M panse nou tout wè. Nou tout wè. Ok. Kounye a, kisa ke mwen fè? Kounye a, nou pral di m ti Guy kèt, kounye a m bezwen met 3 sou paj la oubyen 2 sou paj la. Kounye a, ou konn sa m fè? Epi m al nan sa la, epi m al nan sa la, epi mwen save imaj prezidan an. Ok. Mwen save imaj sa. La, si m al sou galeri, mwen gentan gen orijinal la. La mwen gen orijinal la. Rete swiv video a, mwen bal moutre ou. Kounye a, lè mwen fin gen prezidan an, ki sa ke mwen bal fè? Lè mwen fin gen prezidan an, kounye la, ki sa ke mwen bal fè? Mwen bal retire sa ankò, mwen ap retire sa, pa egzanp, epi mwen ap save sa. Ok, mwen save sa. E pi, lè m fin save sa, m peze retou. Ou wè, la m vin regen prezidan ankò. Nou wè sa m fè a ye? Lè m fin save imaj la, san bagay la, paske se sa m pral bezwen. Men imaj la m sot save la, men ni. Ok, la m gentan gen orijinal konsepsyon an, epi mwen gen sa ankò. Ok mwen gen sa ankò. Kounye la sa se pou m fè dekoupaj oubyen devlopman m nan avèk penti. Epi sa se orijinal imaj la jan li bal ye sou mayo a. E bon m tounen, m tounen sou chrome la, sou pixellab pou m tounen. Kounye la lè m fin fè tout sa yo, kounye la pou mwen ka mete 3 oubyen 2 sou paj la m ap bezwen an pou m pa gaspiye twòp kòb paske pa gen lajan nan peyi a tout moun e batay y ap batay. Kisa ke m ap fè, mwen brale la epi m ap. M pral siprime sa a. Ok. M pral siprime l. Ban m tounen nèt. M ap siprime l. M ap retire sa nèt. Paske m pa bezwen l. Delèt. Non. E pa sa m t ap siprime a. Wi. E sa m ap siprime a. M etire l. E pi tou m siprime ekriti yo lan tou. M siprime tout sa yo. M siprime tout sa yo. M siprime tout sa yo. Kounya m pran menm sa. Ok. Mwen mete l la. Ou pap fè anyen ladan silvouplè. M di piket li m mete l la. M di piket sa ankò m mete l la. Ok? Sa vle di si paj la ka pran 2, mete 2 sou li. Si l ka pran 3, mete 3 sou li. Ok? Si paj la te kouche, m tap moutre nou kòman li kapab pran 3. M ap gade m wè si l ka pran 3. M pa kwè. Sa vle di la ou gen dwa mete 2 sou li. Men lè m ap travay li sou laptop e telefòn nan fè l konsa, ou menm ou gen dwa travay li pi piti yon fason pou l pran pou l pran tou lè 3. Ou menm ou gen dwa travay li pi piti pou l pran tou lè 3. Mwen menm lè m ap travay li sou laptop sou paj 8 edmi pa 11 an, li ban m posiblite pou m met nenpòt 3 sou paj la san pwoblèm. Men telefòn nan ba nou 2, n ap kite la 2 a. Ok, nou gen dwa chwazi siprime youn ladan yo. Ok, si m siprime sa. Ok m gen dwa chwazi met 2 a la m gentan gen 2 opak m gen dwa gen 2 opak oubyen olye m te al soti chak grenn pou kò yo la m gentan gen 2 sou paj la ok oubyen ou gen dwa fè kouwòn ou an pi piti pou kapab genyen plizyè sou paj la ok sa mwen di nou paske se konsa m konn ranje l sou lòt la, laptop la banm plis posibilite pou m pi byen ranje l, men sou telefòn nan m garanti w wap ka fè l menm jan, epi lè nou fin fè sa la, lè nou fin fè sa la, oubyen sou entèlijant ou gen dwa toujou met 3 sou paj la epi tou lè w bal koupe lè w bal fè rondèl la zanmi ou byen koupe l nòmal epi tou bon wi, nou wè sa m di w la, apresa nou save sa. Ok lè nou fin save sa epi la nou brale nou annik bay soti sa pou nou meni wè nou gen nou gen nou gen orijinal nou an sa se orijinal la se nap voye travay la moutre moun nan epi mwen sa se sa pou m fè devlopman ou byen de koupaj mwen bral fè a epi sa 3 sa map sèlman soti yo pou mwen kapab mete an dan w nan sa yo bral tonbe an dan w nan direkteman yo Pa bliye abone ansanm avèk chanèl la epi pataje video a so jan ke mwen toujou dil la nou pa fè lajan sou YouTube zanmim si w kapab sipòte nou avèk yon grenn pwodwi w vin achte nan men nou pa bliye pa bliye tout lòt bagay yo nap fè ou jwenn yo so transfè ou pa transfè senp nan jou yo la nap baw repons kote ke wap kapab jwenn li pi fasil paske m gade gen anpil difikilte pou moun jwenn transfè ou pa k la avèk transfè senp lan nan jou yo la map ba nou yon referans ekrim oubyen antre nan gwoup la mwen fè Mwen met link group la nan description video a depi nou bezwen transfer ou pack avèk transfer senp epi map ba nou referans kote nou kapab jwenn li pi fasil e pi rapid nou kapab wè jan ke mwen gentan jere kesyon prezidan Jovenel la se te ti Guy nap kwaze nan yon lòt video pa bliye abone ansanm avèk chanèl la male.